Ayiti Altèkasyon, Lapolis avèk chofè moto fè yon gwo deplozay koz 6 moun blese anba bal nan zòn Lyankou depatman Atibonit. Epi n genyen Ayiti Manifestasyon, plizyè santèn liseyen te pran lari a jounen jodi a pou manifeste kont ensekirite kap vale tèren tribò pa bò, kont tout move zak anben kap fèt sou popilasyon an. Donk nou menm se 2 dosye sa yo nou vin pote pou ou. Don avan ke nou menm nou avanse avèk enfòmasyon yo kite nou remèsye tout fanatik nou yo, tout abòne nou yo e ou menm ki poko abòne avèk chanèl la nap mande w pou fè sa kounya la epi aktive klòch notifikasyon ou pou w pa rate okenn okenn videyo nou menm nou genyen pou n lage sou chanèl la epi pa bliye pataje l pou plis moun kapab wè l like li Kite yon kòmantè pou nou. Ebyen jan ke nou di w li a, Ayiti Altèkasyon, Lapolis avèk chofè moto fè yon gwo deplozay koz 6 moun blese anba bal anbyen nan zòn Lyankou depatman Atibonit. Donk selon enfòmasyon anbyen nou genyen yè dimanch 11 avril 2021 nan lasware anbyen yon machin lapolis anbyen ki frape yon moto nan zòn Lyankou Enfòmasyon yo fè konnen kote chofè moto a anben li menm kite mande anben pou polisye yo repare moto a anba li anben diskisyon te pete donk nou konnen se lapolis anben donk nou konnen gen anpil polisye anben dèske yo gen zam nan men yo anben yo aji an gwo ponyèt anben diskisyon te pete polisye a li menm li bat chofè moto a byen bat anben donk nou konnen ke Lòt chofè moto yo anbyen yo te mete ansanm avèk anbyen sitwayen sa li menm ki viktim nan donk moto l deja kraze anbyen li menm ki tap revandike dwa l pou anbyen pou polisye yo ranje moto l ba li anbyen lapolis se bat anbyen yo bat jèn gason sa anbyen lòt chofè moto yo te mete ansanm avèl anbyen te gen gwo diskisyon kote yo te vle pou yo boule machin la pou sa donk nou konnen kijan anbyen san ayisyen cho donk depi yo gen rezon yo anbyen yo prè pou yo fè. tout kalite anbyen bagay donk yo menm yo pa tann se lajistis ki pou fè travay pou yo anbyen se yo menm ki rann tèt yo jistis nou konnen se konsa peyi a ye prèske chak koukouj klere pou jou chak moun degaje w pou sòti anbyen yo te vle la yo met tèt yo ansanm la fè gwo diskisyon fè gwo deblozay pou yo te boule anbyen machin lapolis la anbyen polisye yo menm pat rete gade sa anbyen yo te kòmanse tire bal anbyen a wotèdòm pou yo te kapab evakye anbyen foul moun sa yo. Anben arive genyen 6 moun ki blese pa bal, anben moun sa yo yo kouri avè yo lopital, donk kounye a yo ap pran swen, donk mezanmi nou pa konnen kisa ki pral pase, èske yo menm yo pral rele polisye sa yo anben pou yo jije yo, èske lajistis ap fè swivi sou sa oubyen tou èske yap pouswiv nèg sa yo tou anben ki te vle mete dife nan machin lapolis la anben ki tap fè dezòd ki tap manifeste ki tap revandike dwa yo anben pou. E e polisye yo anbyen ranje ranje moto a ba yo anbyen finalman polisye yo pa ranje moto a anbyen se bat yo bat anbyen chofè moto a li menm kote moto l fin kraze kote polisye anbyen fin kraze moto l avèk machin yo donk nou menm nou pa konnen kisa kap soti nan dosye sa èske pral gen swivi kap fèt nan dosye sa donk nou konnen kijan peyi sa ye depi w viktim Ou viktim pou de toujou, sitou se lapolis anben ki viktim ou, donk son kesyon de gwo ponyèt, son kesyon de gwo otorite, anben se yo menm ki dirije peyi a, se yo menm ki fè sa yo vle, lajitis prèske fèmen je l sou tout dosye, malere, malerèz, anben pa gen jitis pou yo, donk tout koukouj klere pou jou, degaje w pou jije tèt ou jan w kapab, donk nou menm nou pa konnen, n a pretann pou n wè kisa lajitis ap fè nan dosye sa. Epi genyen Ayiti manifesasyon, genyen plizyè santèn liseyen anbyen ki te pran lari a la jounen jodi a pou manifeste kont ensekirite nan anbyen nou remake k ap vale tèren tribò pa bò kote moun prèske pa ka fè anyen anbyen malere malerèz pa ka evakye avèk okipasyon yo anbyen liseyen yo anbyen se tout moun ki touche anbyen nan pwoblèm ensekirite sa anbyen pa gen okenn moun okenn moun ki alabri avèk bandi avèk nèg ak zam Enben jodi a la yo te pran lari a la pou wè kòman yo kapab mande leta ayisyen pou kapab wè kijan yo kapab jere pwoblèm ensekirite a. Donk nou menm nou pa pale anpil sèlman nou pral lè sou anbyen tande kèk elèv anbyen li menm ki tap pase fistrasyon yo ki tap fè deklarasyon anbyen ki tap mande avèk leta ayisyen pou kapab pran responsablite yo pou wè kòman yo kapab jere pwoblèm ensekirite sa donk mezanmi ann tande avèm. Lide òganize mach pasifik sa a se kont kidnapin, kont krim, kont imoralite. Paske nou menm antanke elèv lekòl, nou te konn tande, pa egzanp nan emisyon Bob C, yo te di yo boule yon elèv Petion. Men nou menm nou pa t vle kouri pran lari konsa pou yo pa t mete nou nan yon bagay kontèks politik. Men lè nou vin teni kont, laprès di l e yo rekonfime l ankò, nou vin di konsa, si nou kite. Y ap plede di tout bagay se bagay politik, kidonk y ap fini pa touye nou tout. Y ap fini pa bote nou tout epi nou menm nou ret la ap gade. Kidonk, nou pran konsyans de reyalite a e nou menm nou deside sòti nan silans nou. Alò, pou nou sòti nan silans nou, n ap òganize yon mach pasifik vandredi k ap 12 mas. Nou envite tout elèv lise e tout kolèj pou vini nan mach pasifik sa a k ap fèt la. Alò mach sa ap òganize bò 10 zè nan maten sou plas konstitisyon an. E pakou mach la kapab ban nou? Kidonk nap reyini sou plas konstitisyon, nap pase pou nou moute bò kapitòl, antre san fil, vire sou dèlma, moute sou otowout dèlma pou n rive kafou ayewopò, lè n rive kafou ayewopò nap kase desann antre nazon, vire pou n desann sou lali pou nou retounen sou plas konstitisyon pou nou file dwat. Ale devan ministè lajistis pou n al lanse yon mesaj. Eske lapolis li menm li okouran de pakou sa yo? Eske li kapab ban nou yon esplikasyon? Wi.
Se ki mesaj nou pral delivre? Kidonk, mesaj nou pral delivre, premyeman nou gon mesaj n ap delivre, sa se pou nou pale avèk lèzotorite peyi a ki pa gen kapasite lidèchip pou asire sekirite. Kidonk, tankou nou menm elèv lise Daniel Fignolé ki al lekòl, Se paske nou se ewo. Nou tout jounalis la m kwè nou konn tande non Maya, kisa k konn pase, jan kay ap boule. Men nou menm nou deside ale lekòl paske se sèl li menm nou genyen kòm chans. Kidonk nou ale. Men an reyalite se pa sekirite ki genyen tout bon vre. Nou ale men jounen jodi a nou pral livre mesaj la pou nou di leta.

Donk mezanmi se jan nou kapab wè a, anbyen nou tande tout deklarasyon yo, nou tande kòman elèv yo menm yo te pran lari a, te gen plizyè lise anbyen ki te met tèt yo ansanm la pou te pran beton an la, pou te pile beton an la, pou te manifeste, anben pou te rele anmwe dèyè leta ayisyen, rele anmwe dèyè dirijan yo, otorite yo, anben nèg kap manje lajan peyi a, pou yo kapab jere pwoblèm ensekirite a kote anben nou remake se gang, anben se bandi, se yo menm anben kap fè lapli e lebotan, se yo menm ki deside kilè pou yo touye moun, kilè pou yo kidnape moun, kilè pou yo fè tout kalite move zak nan peyi a, anben te gen lise Alexandre Pétion, te gen lise Daniel Fignolé, te gen. Lise Tousen Louvèti epi te gen Lise Frantz Pyè Lwi an byen se prèske tout lise sa yo ki te met tèt yo ansanm la an byen pou te pile beton an lajounen jodi a la pou mande avèk leta ayisyen pou kapab pran responsablite yo pou jere pwoblèm ensekit sa nou wè k ap vale tèren tribò pa bò kote moun prèske pa ka fè anyen donk e e malere malerèz pa ka evakye avèk okipasyon yo donk an byen manman pitit papa pitit pa ka an byen sòti pou al chèche manje pou wè kòman yo kapab pran swen fanmi yo donk se bandi se nèg ak zam an byen ki fin pran peyi a yon pil dirijan olye kè nèg yo chita sou pwoblèm peyi a anbyen se goumen yo ap goumen pou jere pouvwa yo goumen pou yo kapab pran pouvwa goumen pou yo kapab plen pòch yo e se foure yo ap foure peyi a plis nan tou kijan li ye epi bandi yo menm pa sispann fè move zak sou popilasyon an ap kouri dèyè tout moun ki te kapab itil peyi a anbyen liseyen sa yo menm yo te pran lari a la pou mande avèk leta ayisyen pou wè kòman yo kapab jere pwoblèm ensekita donk nou menm nou pa konnen èske leta ayisyen anbyen èske otorite yo pral reponn avèk. Elèv yo, èske èske yo pral reponn avèk pwoblèm avèk pwoblèm ensekirite sa men nou konnen kijan peyi sa ye prèske sa pa twò enterese nèg yo donk depi ki se pa fanmi yo ki viktim depi ki se pa moun pa yo ki viktim e moun pa yo tou yo pa viktim paske yo menm yo pa nan peyi ayiti se nan peyi blan yo al kache fanmi yo epi yo menm se yo menm ki nan konfyolo avèk bandi ki nan konplisite avèk gang anben se yo menm kap pote zam bay bandi se yo menm kap pote zam bay gang kit li nan opozisyon kit li nan pouvwa se tout kalite gwoup moun sa yo anbyen yo menm ki nan konplisite avèk gang donk nou ta swete ke nèg yo pran konsyans yo pran responsablite yo anbyen yo reponn avèk pwoblèm ensekite sa pou wè kòman moun kapab rale yon souf pou timoun kapab al lekòl pou paran anbyen kapab al chèche lavi miyò pou wè kòman kapab pran swen fanmil donk nou konnen bagay la li menm li vrèman konplike li vrèman tris pou nou wè Eta peyi sa anbyen kijan nèg anbyen otorite yo kite peyi a bay bandi bay gang anbyen fè sa yo vle nan peyi sa son bagay ki vrèman konplike lapolis ki ta sipoze la pou ede popilasyon an soti nan difikilte donk nou konnen misyon yo la se sèvi e pwoteje anbyen nèg sa yo menm se lekontrè yo fè se menm yo menm ankò anbyen ki an nan konfilo avèk gang ki nan konplisite avèk bandi donk se menm yo menm ki gen baz gang yo donk finalman nou pa konnen Jous kilè peyi sa li menm lap soti nan pwoblèm ensekirite sa kote nèg ak zam sa yo pa sispann mete latroublay nan peyi a, pa sispann mete dlo nan je popilasyon an, donk nou remake se yon bagay ki vrèman konplike. Donk nou menm se 2 dosye sa n te pote pou ou, se dosye Ayiti Altèkasyon kote lapolis avèk chofè moto an te fè yon gwo deplozay ki koz 6 moun blese anba bal anbyen nan zòn Lyankou depatman Atibonit anbyen sa te fè anpil anpil pale anpil kote nou remake nou wè anbyen moun yo yo menm yo pa sispann manifeste kote yo bloke zòn anbyen pou yo mande jistis avèk e e lapolis sa yo men ki kraze moto anbyen sitwayen sa epi bat li met dèyèl epi akoz 6 moun sa yo pran bal epi te genyen EE Haiti Manifestasyon te gen plizyè santèn liseyen anbyen ki te pran lari la pou manifeste kont ensekirite kap vale tèren nan peyi a, kont tout move zak anbyen kap fèt sou popilasyon an, donk pou mande leta ayisyen pou pran responsablite yo pou wè kòman yo kapab jere pwoblèm ensekirite sa pou moun kapab rale yon souf nan peyi a. Donk nou menm se Dodo San Devote pou ou, sa sa nap mande w se abòne avèk chanèl la, Pataje video yo pou nou, like yo, kite yon kòmantè pou nou, pale avè n nan kòmantè, ou menm ki gen yon bagay ou ta renmen ajoute, ajoute l nan kòmantè a nan yon pwochèn ribrik nou menm nap pale sou sa pou ou, deja nou di w mèsi paske w chwazi rete tande nou.